Medam, Medmwazèl e Mesye, Lèzami un peu partout, bonjou, bonswa pou nou tout. Nou kontan retwouve ou yon lòt fwa pou n kapab pote ba ou yon lòt videyo denfòmasyon. Lapolis Nasyonal Dayiti kontinye ap deboulonnen bandi Viv Ansanm yo, pli presizeman bandi 5 segond Vilaj yo nan Matisan nan Vilaj. de Dieu. Depi aprè anviwon 5 lane Lapolis Nasyonal Dayiti te oblije abandone sou komisarya Matisan an anba gwo menas gang 5 segond Vilaj de Dieu. Ebyen medam medmwazèl ze mesye aprè 5 lane Lapolis Nasyonal Dayiti fè gwo retou senbolik li nan Matisan yè mèkredi 18 mas 2026 la, men Lapolis Nasyonal Dayiti rive devan ansyen sou komisarya Matisan ki te abandone depi anviwon 5 lane, men malerezman Lapolis Nasyonal Dayiti pat rive antre anndan sou komisarya a paske li kraze. Ebyen medam, medmwazèl e mesye, plizyè inite nan Lapolis la mobilize pou kapab mache sou gang viv ansanm yo, ebyen operasyon lapolis nasyonal dayiti fèt anba gwo kout zam, dwon kamikaz lage, plizyè bandi tonbe, izo vole gagè, kite matisan vilaj de dye lapolis nasyonal dayiti frape gang vilaj de dye. Se sa k te vin lakoz te gen gwo panik nan Fontamara, men plizyè moun rete bloke. Men pandan Lapolis Nasyonal Dayiti tou ap mennen operasyon jodi a, gen anpil moun ki bloke, moun ki ta prale Kafou, yo oblije pran wout la apye, paske Lapolis Nasyonal Dayiti ap mennen gwo operasyon nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan, sitou anba lavil la, kote genyen plizyè dronn. ki tonbe te genyen plizyè sòlda 5 segond ki tonbe nan fyèf chèf gang Izo Lapolis Nasyonal Dayiti aprè 5 an ki finalman mete pye atè nan baz 5 segond menm epi mèdam mèdmwazèl se mèsye Lapolis Nasyonal Dayiti gen elikoptè pou kapab frape gang yo men elikoptè sa. li poko an fonksyon men daprè tout enfòmasyon e daprè Pierre Esperance lapolis nasyonal dayiti gen elikoptè pou kapab mache pran gang viv ansanm yo pou kapab mennen operasyon epi lapolis nasyonal dayiti ki fèk mete yon kominike deyò kote yo anonse ofisyèlman yo ranplase Jacques Ader enben lapolis nasyonal dayiti ki fè gwo chanjman estratejik pou kapab. enstore yon klima de sekirite dirab. O kòmandman de Lapolis Nasyonal Dayiti, yo pwosede avèk yon seri de ajisteman estratejik osen de lenstitisyon polisyè. Remanyeman sa yo konsène notamman Direksyon Depatmantal Lwès 1, DDO 1, Komisè Divizyonè Kantav Yvon, misye enstale, misye ranplase Komisè Divizyonè. Jacques Ader eli komisarya de Senma, komisè prensipal Livenson Gauthier misye enstale te vin ranplase komisè prensipal Nestor Ereste. Ecole nationale de police, komisè prensipal Joseph Rolin Jean Louis misye enstale kòm direktè. Direktè se ranplase Komisè Divizyonè John Olivier e avèk Komisè Prensipal Charles Vernet enstale kòm Direktè Adjwen. Ajisteman sa yo, yo fè pati pwotokòl fondamantal entèn enstitisyon an. Lapolis Nasyonal Dayiti anonse yo ranplase Jacques Ader nan DDO 1. Epi jodi a te gen gwo difikite eklate nan DDO 1 aprè yo fin ranplase Jacques Adé. Ebyen, medam, medmwazèl, di mesye, la polis nasyonal dayiti vrèman k ap mache sou izo vre, izo ap pran kou, izo ap pran frap, gen sòlda k ap tonbe. Nou pral genyen tout detay yo, kote la polis nasyonal dayiti mete pye atè nan fyèf chèf gang izo e la polis nasyonal dayiti ki genyen elikoptè pou kapab mennen operasyon epi medam, medmwazèl, e mesye kenkenn cha de pye w ap gade misye k ap pote yon kadav Sòlda kowalisyon an nèg Savyen touye, misye ki t ap batay kont gang Savyen an, misye ki te fè pati kowalisyon an e misye vin kite kowalisyon an, kounye a misye ki vin ap batay kont menm kowalisyon sa a ke l te ye nan nèg Jan Deni yo, misye k al jwenn nèg Savyen yo e kounye a la misye montre w li pran mwèl tèt yon sòlda kowalisyon an epi l ap pwonmennen ansanm avèk li. Tèt chaje, al nan gwoup telegram nou an w ap wè koze, imaj sa yo nou pa kapab pataje yo la a.

Anfas komisarya Matisan an e pou lenstan nou kapab di e sitiyasyon an li parèt vrèman konplike kote ke gen de moun kap soti onivo de Kafou ki an grann difikilte pou yo menm yo te kapab antre nan kapital la netèspa enbyen de ann di de Sentoma. Piske gen de manb nan popilasyon se de sentoma ke yo ye, se lè yo wè yo kwè ki riske pase, men la sitiyasyon parèt pèplèks, konplike e difisil. A note ke jodi a tou genyen lokal DDO 1 an ki chita kòl onivo Duchamp Mars, li menm ki pèsonèlman pran dife. e pèsòn moun poko ka detèmine, poko gen oken ebyen ankèt ki revele kisa ki alabaz de dife sa a, men e lokal la li menm li pran dife ebyen pandan e jodi ki se jedi e jedi 19 mas 2026 la, yon sitiyasyon ki parèt konplike deja anpil deba, gen moun kap di èske se pa degre mistik ki fèt, gen moun kap di kisa ki mete l, èske se pa konplisite dòk la, nou kapab di blè sitiyasyon parèt vrèman konplike. E se si bandi kontinye ap tonbe malgre eh le depart du Bebe Oa. Ban m gade sa avèk ou, Dyevè, konsènan sa k ap pase dènye tan sa a onivo de rantre sou kapital peyi an, e sitou ayè, ayè jedi, ayè mèkredi a, paske mwen menm mwen gen enfòmasyon yè dan lasware, dan laprèmidi, pa de kout bal ki pa chante nan perimèt anba zòn zòn sa yo, byen ke m pa konn si se te lapolis, men m te menm aprann se paske nèg yo tèlman te pran frap yè okou de lajounen anba men lapolis, anba men taksòs, anba men dwòn ki te tonbe sou yo. Nèg yo te mande anraje, nèg yo te dedouble. An nou gade non Roudy et Veer, byen ke m konnen gen de detay ke w pa tou vreman, menm lè w ta gen yo la, w pap ka bay avèk zanmi entènot nou yo, men eske yè vreman lapolis fè yon bon bèk, fè yon bon pote bouye sou nèg yo o nivo de rantre sou kapital peyi a, e jan anpil moun di l lan, e sa fè dè zane ke lapolis pa rive devan sou komisarya Matisan, e yo menm ale pi lwen pou yo di gon espas ki te anfas komisarya. Te gen anpil zèfèyis ladann, bon m pa konnen si gen nan yo ki te rete men yo di anpil ki te nan espas sa yo jwenn monnen pyès yo. A wi e Blaise Peterson nou kapab di ke e byen e an nou di ke le tax force e team reyaksyon e byen e melanje avèk plizyè inite donk yo fè resèt puiske e byen daprè premye eleman enfòmasyon ke nou menm nou arive kolekte deja gen yon post de peyaj ki te twouve l bò ansyen sou komisarya kote yo te demoli a malerezman ebyen e pou moun nan zòn nan donk e lapolis li menm li elimine sa nèt kote ke gen de zèfèris yo menm pèsonèlman e ki te la nan espas la donk yo pa la ankò genyen pandan blende ap avanse de malfra yo menm ki tap sòti o nivo de matisan 1 ebyen e dwòn nan li menm li fè ti pale avèk yo donk yè lapolis te o nivo de 2 a. et ceci au niveau de Dell et et et Martison 7 donc de ce fait nou menm pèsonèlman nou pa ebyen nan pi wo eta majò lapolis pou nou di sa kap pase lapolis rete pou l bay yon bilan men ce qui est sur et certain nou nou te konstate ke ebyen gen anpil dega k fèt e gen anpil zèfèyis ki bwè dlo bouch yo nan antre sid kapital la men nou pa kapab di ke ebyen tout è fini puiske ebyen gen dè difikilte pou moun kap soti o nivo de kafou o nivo de mèje puiske ebyen lòske ebyen la polis li menm e nan faz sa kote ke gen kout bal ki ap chante gen dè echanj de tir donk la popilasyon dwa etre vijilan. La prudence doit etre de mise si non se la population encore une fois ki pral peye les frais donc de ce fait la situation parait vraiment compliqué. Ansanm enfòmasyon ki ap fè laviwonn DD yo moutre ke lapolis vreman angaje l kounye a ou menm ki gen pye w atè a annou eseye tonton gade pou moun ki pa prezan yo èske n ta ka di rive lapolis nan zòn matisan e wè komisarya a nan ki eta ke bandi yo mete l Eske n ta ka di se yon espas ki konsolide e kadriye nan minit ke n ap pale a la ki gen yon prezans polisyè ki rete nan espas sa? Kijan sa ye? Bon, e nou pa prale e pale de konsolidasyon paske sa k fè n pa pale de li se paske on nè pa dè ekspè e sitou e il ya dè operasyon donk nou pa pral frajilize operasyon men kisa nou kapab di ebyen pa gen komisarya pa gen sou komisarya paske nèg yo te kraze l nèt kraze nèt nèg yo te gentan kraze l nèt depi avan ke lapolis te vini pa gen komisarya ankò. Ok sa pa egziste ankò dixit sou tv a e dezyèmman nou kapab di tou ebyen genyen e yon prezans soutni pa konsolidasyon zòn paske nou menm nou pa dè espè nou pa nan wo kòmandman lapolis nou pa konn anyen nan sans sa men nou kapab konstate nou konstate gen yon prezans soutni atravè plizyè pwen kote ke lapolis menm li byen dispoze pou kontinye ak seri doperasyon an men se vrèman terib kote ke lapolis li menm li montre ankò yon fwa ke ebyen li dote de yon sètèn kapasite pou li menm li ebyen e kreye kreye kreye sipriz lan kote ke deja gen anpil ebyen malfra anpil ti banben ti vwayou ki deja yo menm ebyen al jwenn bawon. Trè byen, nan sòm enfòmasyon ki ap eseye dote pataje yo pa plizyè. Medya an liy yo vini avèk de chif, sitou nan yon espas ki te anfas, alò èske n ka di ansyen espas sou komisarya a, ta gen omwen yon dizèn bandi ki ta tonbe anba kout dwòn e nan zòn anba ponp Matisan 7 e yo ta menm ale gade de blende ki rive nan espas lan, ta gen de jenn gason ki te gen zam nan men yo ki oblije kouri lage kò yo kite zam atè. Ou menm ki atè a e ki gen dwòn ou anlè, lò 24 kara, Kisa w ka di avèk moun yo sou enfòmasyon sa yo ki viral sou prezans lapolis nan zòn Matisan an? Wi, lenfòmasyon enverifye, pirman verite, donk lenfòmasyon 24 kara se ke ebyen genyen de malfra, nou pa konn konbyen men yo anpil ki pèdi, ki pèdi, ki pèdi, yo tonbe fon! e yo pa leve e paske ebyen nan pòs de peyaj la se yon kou soupriz donk mezon ki e tou pre pòs de peyaj la tou son lòt kou soupriz men il yave ebyen la prezans de gang zame o nivo de de e matisan 1 kote ke yo te ale se yi pote boure sou blende a donk tout sa yo se de moun pèdi men o nivo de de e matisan 7 anba ponp lan donk nèg yo kouri kite manch yo Lòt nèg yo kouri kite manch yo e lapolis li menm non sèlman vide atè e rekipere plizyè manch kote ke nèg yo kouri kite l. A bon, lapolis rekipere manch yo? Egzakteman, egzakteman, men pa anpil paske gen nèg ki kouri a tout afè yo men gen nèg tou ki konprann se sèlman pye yo, yo te ka chape, poul yo te ka chape, yo chape poul yo. Jacques Ader pran tèt Direksyon depatmantal polis Lwès le 12 desanm 2025. Li fè 3 mwa 5 jou. DDO, e Jakadè son yon polisye ki gon yon repitasyon e ki ka travay epi ki pa nan konivans avèk bandi. Men depi li vin nan tèt DDO a, li te gen de pwoblèm, e absans de efikasite epi endisiplin. E endisiplin nan se paske li pa respekte siperyè yerachik li, se moun ke yo envite l nan reyinyon, reyinyon an gen dwa yo envite l a dizè, l gen dwa rive a dizè edmi oubyen onzè oubyen pa vini ditou. Ou konnen nou obsève travay lapolis anpil, se pa se pa moun k ap vin rakonte nou. E li pa respekte siperyè yerachik li, epi li fè anpil vedetarya. M sipoze nou wè l detanzantan nan bò kyòs la, lè l pran yon ti gwoup jounalis pou yo di Jakadè met pye l atè. E se vre li te met pye l atè yon fwa, e apa de ti travay met pye atik ke l fè avèk ti ekip jounalis li, men lè l te ale nan zòn Riyèl Vag e mache Salomon, Epi lè sa bandi tire sou machin li. Jakadè gen yon li gon absans enèji, li manke enèji, li bliye fasil e li pa egzekite plan oubyen lòd ke yo ba li. Wè ou konn lapolis la se yon kò ki yerachize. Mwen panse pou tout travay ke l fè depi l polisye, fòk yo ankadre li. E nenpòt moun kapab gon pasaj avid lakay yo. Menm jan yon jwè foutbòl. Kidonk, li mande bon jan ankadreman pou yo akonpaye li, si l kapab rekipere enèji li, pou l pa bliye, pou l kapab kontinye ede peyi a. Men chanjman te dwe fèt a tan pa rapò avèk sa rnddh viv, konstate e nan obsèvasyon ke nou wè. Mentnan, kesyon operasyon ki fèt. Lavil la, dwòn etc. E responsab DDO pa fè pati de ekip task force. Se vre gon pèsepsyon, se tout afè nòmal pou sa l fè deja, men depi l te nan rive nan tèt DDO 12 desanm 2025, Jisko 17 mas 2025, li pat efikas, li bliye fasil epi li pa respekte si peyi a yerachik li oubyen de plan ke yo ba li egzekite, fòk yo akonpaye l. E mwen ankouraje moun ki chita sou pèsepsyon an sèlman epi ki pat konnen reyalite a pou yo chèche konnen avan yo voye monte. Nou menm se paske nou dòmi. Ta, nou leve bonè e depi se kesyon sekirite e aktè nan chèn penal la, lajistis nou toujou la e nou chèche konnen dabò. E sa k fè nou kapab di sa.
Ok, pou e.
Ou pa gen kesyon sou Jakadè ankò? M pa gen e nouvo direktè a. M pa konnen. M pa konnen li. Yo di l te la deja e m pa konn si kòlèg mwen konnen l mwen menm m pa konnen l. M pa ka pale e de pase yon moun San mwen pa konnen moun nan. M pa konnen. M pa pale de sa. M t ap pale de Jak Adè. M pa pale de yon moun ke m pa konnen. Lè w pale de Jak Adè la, sa vle di se yon moun ki t ap sipoze rete an rezèv, li pa ta sipoze gen pòs responsablite ankò? M pa di sa.
Mwen di li parèt fatige. M pa kwè se 3 mwa, 5 jou ke l fè nan tèt li deyò a ki fè l fatige. Nou di li bliye fasil. Nou di konsa gon absans de rezilta e li gen li gon pwoblèm e disiplin li endisipline mwen di se pa yon moun ki li gon repitasyon yon moun ki konn travay e m kwè se sak fè yo te mete l la e s on moun tou ki gon repitasyon e nan zewo tolerans kont bandi kont teworis.

Yon direktè depatmantal polis lwès menm ki e sou lòd DG pnh la e ou kapab di an kèlke sòt DCP a se siperyè yerachik li e si direksyon jeneral lapolis la e pa gen volonte pou l travay si DCP a pa Gen volonte pou l travay. Si CSPN nan pa bay lapolis sa a mwayen pou fè travay li, se vre w ap toujou bezwen, se moun yo ki pou fè enstitisyon yo mache e w ap bezwen yon moun ki dinamik. Wi, nou rekonèt ke misye se yon polisye ki fouge. Men fwa sa a. Pandan l nan tèt DDO a, li gen yon pasaj a vid. Al ankete, al chèche konnen, pale avèk polisye yo, pale avèk wo eta majò a, moun nou gen aksè, epi n a konn plis detay, m pa ka di nou plis. Nou wè lapolis te ap mennen anpil operasyon, sitou anba lavil la, e an menm tan tou gen de chajman k ap fèt, youn ladan yo k fè anpil pale anpil, se chajman Jakadè la, anpil moun. Timmy ki tap fon yon gwo travay. Koman rnddh wè epizod Frans lan? Wi, nou kapab di depi desanm 2025 lapolis la ap mennen anpil operasyon nan zòn metwopolitèn nan kote ke yo rive nan fyèf teworis kote ke yo pat janm rive ankò avan sa. E jodi a, si w gade, teworis yo nan zòn metwopolitèn nan, yo pa kominike avèk lòt, yo pa, yo toujou reprezante yon danje pou popilasyon an, men yo mwens aktif depi mwa, mwa dawout. 2025 e nou toujou egzije pou fòs lòd yo k ap itilize dwòn, dwòn yo, dwòn kamikaz, pou yo pwoteje popilasyon sivil la. E se pa paske yon moun abite Ba Dèlma e Ba Dèlma. Lasalin, Bèlè, Matisan ou se gang. Gen anpil moun ki nan zòn yo e ki pa e se la yo leve, yo gen ti kay yo, ki pa pare pou y ale nan anba tant, ki pa pare pou ale nan kan. e ki rete nan zòn yo menm si yo yo dòmi avèk bal la yo leve avèk li e yo pase jounen an ke bal ap chante nan tèt yo e pèsepsyon sa ki gen bò otorite yo bò kote fòs de lòd yo fòk yo retirel e fòk Yo fè tout sa yo konnen pou pwoteje popilasyon e sivil la, kote ke nou kontinye ankouraje e operasyon yo, atake bandi yo, si yo pa depoze lèzam, zam yo, se pou fòs lòd yo touye teworis yo. Men, fòk yo pwoteje popilasyon sivil la. Poukisa nou ensiste sou pwoteje popilasyon sivil la? Se paske nan dènyè operasyon k ap fèt la yo depi 2 semèn ki sot pase la, patikilyèman semèn pase a pou rive semèn sa a, nou resevwa, n al wè anpil viktim, nou resevwa anpil viktim e de moun ki viktim nan operasyon. Fòs de lòd yo kontinye atake teworis yo e se pou leta, otorite yo, lajan entèlijans lan, lajan ransèyman an e pou yo bay lapolis la mwayen pou li kapab e fè ransèyman e filati epi mache sou bandi yo e pou yo pa oblije. Chak fwa ou pral mennen operasyon epi pou yo al atake san yo pa idantifye vrè sib yo. Sib yo se kote bandi yo yo ye. Donk chanjman. E Jakadè. Ou pral nan chanjman. Èske efektivman lapolis ta genyen elikoptè pou l mennen operasyon nan moman sa yo? Alò, yo poko kòmanse. Lapolis ta genyen elikoptè, wi. o elikoptè de konba. Depi plizyè mwa, fòs lòd yo gen plis ekipman avèk materyèl ki fè ke ou wè operasyon yo bay plis rezilta. Men, toujou gen yon pwoblèm de konsolidasyon. E lòt pwoblèm ki genyen tou se Yon movèz itilizasyon resous lapolis la avèk efektif lapolis la. Gen twòp, gen twòp polisye ki nan inite espesyalize yo, ki nan detachman avèk otorite. E twòp. Twòp twòp polisye pa egzanp CPT a ki pat itil peyi an anyen e yo toujou gon pakèt polisye e avèk yo epi bakòp e mwen panse ke fòk otorite yo menm otorite aktiv yo e sa ki te la deja e ki gen dwa a yon minimòm sekirite men fòk yo diminye yo gen twòp polisye ki nan inite espesyalize yo ki an detachman avèk otorite direktè jeneral. e ansyen minis eksetera cpt donk fòk yo diminye yo pou e kapab gen sifizamman polisye pou fè konsolidasyon apre e operasyon yo. Chanjman. Chanjman e Jakadè wi sa w gen w pa t vle l chanje? Donk gen anpil e plenyen yo estime ke se yon moun ki t ap fè yon bon travay o nivo lavil la. Jan n te di l lan, genyen bèl ti avanse k ap fèt Hier soir te genyen bèl operasyon ki fini bò 2 zè di maten, maten a 2 zè. E gen anpil bagay kap rive fèt. Nou mèt obsève, nou mèt gade. E aswè a m pral fon analiz sou Carrefour. M pral fon analiz avèk nou sou Carrefour. Paske operasyon an. Lap rive, lap pase kafou, pase mèje, rantre gresye e lap kanpe leogan. Kounye a, nou pral fè yon konsiderasyon. Depi avril 2024, avril kap vini ap fè dezan, depi fòmèlman Lapolis Nasyonal Dayiti, Lapolis Administrativ, pa egziste nan kafou. Poukisa m presize?